ki jounen jodi a ap pran de anplè diferant menm de sa ke l te ye avan, men mwen menm, m pa rete nan tèt paske m pa met, m pa, m pa kan, m pa menm jan avèk yon moun ki di la, m la, m kole la, se mwen k chèf, se mwen k sesi, non, w ap wè anndan yon pwojè ke m te menm ede bati, m gen tan pa menm ka siyen ladan l jounen jodi a, paske m rele Barbara Guillaume, se konsa m ye, sa k ap vanse a. M p ap anpeche l avanse paske se pa mwen k ap dirije l. Alò se konsa mwen menm m fè chwa a, men m fè devwa m tou, m mete òganizasyon fanm yo chita avèk Moïse Jean Charles, avèk 2 lòt kandida ankò, dont yon fanm epi yon lòt gason. Bon, se ki ve di nou te n al chèche lòt 2 fanm yo, nou pa t ka jwenn yo, men paske nou pa. Nou pa plede, nou pa gen tan vre, tèlman gen pwobèm anndan peyi sa, ou pa pral niche ke yon moun konn di moun yo pou ou travay avèl. M pa pral bo pye w pou m di w tanpri pran m, m bon oubyen m sesi sela non. Dayè moun nan, anpil moun ki kandida, frè m yo gen tan panse yo gen tan rive, yo pa bezwen w. Lè m di moun nan gade pa minimize sa w wè k pi piti bò kote w la, pa minimize moun k ap fè manje pou ou a, pa minimize moun k ap lave pou ou a, li ka mennen w latriye moun ba ou, E se nan eleksyon pral men gen de moun ki di kiyès ki etel la ki sal pou kal fè nan peyi a ok moun mwen menm mpa nan tout bagay sa yo alò se sak fè wap wè ke mte antre an avèk ou e yon ekip zanmi tou andan pitit desalin mwen tcheke moun nan dyaspora paske mwen menm mson moun ki gen ee ee kòman ta di lonbrik mwen nan dyaspora tou ok nou chache nou di ke ok nap anbake pou. Ideyal Desalin lan se yon bagay ke tout moun ki te lekòl nan epòk mwen, ki te antouka nan kate, kòman m ta di sa, nan jenerasyon pa m, t ap toujou anbake ladan paske te gen yon batay, pa bliye, batay pou demokrasi an, nou te ladan l. Batay pou ke moun ka pale jan w vle jounen jodi a, nou te ladan l. Batay pou ke fanm ka vote, vote tèt yo e vote lòt moun, nou te ladan l. Batay pou ke jounen jodi yon moun ka pran mikwo a ou pale an kreyòl, nou te ladan l. Batay pou ke tout moun kapab di sa yo vle lè yo vle a, nou te ladan l. Sa pa di pou otan ke nou nan libètinaj la, sa pa di pou otan ke nou nan tout lese frape ki bay yo. Alò. Vin rive yon moman, se sûr ke avan eleksyon an, dezyèm tou, m ka di twazyèm tou, eleksyon an fèt lan, e men menm m pa t la paske m te malad, mwen lopital, m fè nenpòt de semèn edmi lopital, epi m vin ap pran ti repo, si w gade figi m la ou wè m s on moun ki ale, ki fini, vizaj la ale, men. Se paske jisteman m ap mal pran ti repo. Sa vle di m pa t tèlman. Sa vle di e m konnen e sa k fè m pa t tèlman rantre nan. M pa t tèlman anndan kuizin Pitit Desalin pou m konnen ki sa k ap pase eksetera. Sof ke fò m di w ke lè apre eleksyon yo, mwen menm sa pou m fè a m fè l, moun pou m voye vote m voye l. M gen twoup mwen k al jous Jeremi, m gen twoup mwen k ale. Nan Plato Santral, nou gen zòn mwen menm mwen jere kesyon eleksyon an e nan nivo pa m ke menm kandida a, menm kandida mwen menm konnen kisa m fè ak kisa m pa fè ok. Bon mesye Moïse li menm se yon moun ki pa fasil paske se pa tout moun k ap konprann li, se yon moun ki fè yon chwa politik, li fè yon chwa batay. E chwa batay li a gen dwa fè ke l pran de desizyon ke tout moun pa renmen, ke mwen menm tou m pa renmen, men mwen menm m pa pral rantre m nan mitan janm ni pou m anpeche l travay, pou m anpeche l fè sa l vle a, paske se li menm ki konnen. Ou wè anpil fwa gen de moun ki ou ta vin apwoche kote l, m di mèt Ajenò, mèt Ajenò ta fè, ee. Ou wè lèl fèm e a m sipoze respekte paske m pa konn kisa yon fanm te fèl ki sanble avèm ou konprann m pa konn kisa yon lòt se sa li prudan mwen menm sa poum te fè pou li a sim ka fèl map fèl lè mwen vini kounya mwen di bon m panse ke m rele 2 ou 3 moun m di mesye dam m panse ke jounen jodi a li plis ke jamè enpòtan poun mete kanpe yon opozisyon konstriktiv yon opozisyon konstriktiv kote ki djanm tout bon vre kote ke. Li pral bay piga nenpòt moun k ap dirije peyi sa a, kote tout, m kapab di, ansyen politisyen oubyen kèlkeswa moun, paske m konnen, m reyalize ke gen anpil moun ki anfas pouvwa Tèt Kale a ki la a. Gen anpil moun, menm kan l anfas, menm kan li wè. e reyalite ya paske nou gon prezidan ki eli ok men se pa tout moun ki aksepte pèdi nenpòt ki jan. Eskize'm papa Ralph ti kanpe la, alò mwen menm lekti ke'm genyen sou dosye ya lè map gade timing ke sòti sa yo fèt nan laprès paske Moïse Jean Charles kan menm son pèsonalite piblik son moun ke anpil moun dakò ke sosyete ya dwe e genyen yon minimòm de respè pa rapò a nivo de konbat.

ke e pa kòm disi atè nan yo, Assad gen dwa pa ladan l, e nan moman ke gouvèneman ap fòme, nan moman gen rezilta eleksyon ki bay Moise sòti twazyèm nan rezilta eleksyon yo, gon gouvèneman k ap fòme, nan moman anpil moun nan sosyete an, tout jounalis konn reyalite sa a, aktyèlman la difisil ou jwenn moun pou fè deba kontradiktwa, paske ou genyen. 2 moun ki te nan opozisyon pa rapò a Martelly. Nèg a di w m te malad, m poko fin anfwe. Gen moun ki te nan opozisyon miskle. Moun sa a, gen moun ki te nan opozisyon miskle pa rapò a Martelly. Moun sa a repliye. Pou yon rezon ou pou yon lòt li repliye. E moun ki te nan opozisyon modere, sèten nan yo kòmanse ap aranje yo pou yo jwenn yon djòb. Ou konprann se yon peyi ki di. Men jan bagay la parèt la, l sanble Tankou m ta di w, nou vle destabilize Moïse Jean Charles nan konjonkti sa a pou nou fè reyisit pèsonèl nou. Se lekti sa a ke sèten moun, don mwen menm k ap analize, ke m vle genyen. M pa di ke l vrè pou yon moun tankou w, ni pou yon moun tankou Assad Volcy non, men kòm se yon gwoup. Kisa ou, esi w ta ka reponn a yon pèsepsyon konsa? M panse ke premyèman sa w di a li klè, se pa 2 grenn moun, se plizyè moun ki panse sa. E li vin sanble l, li vin sanble l tou, de tout fason. E sof ke yon moun dwe konnen ke nan tout bagay gen de pati, gen de. Des hauts et des bas? Gen de, gen non. Fòk gen nan tout bagay gen de bagay ki pa gen moun ki pa lan ki pa ka antre ladan l ki pa dwe rantre ladan l bon mwen menm si yon moun konn istwa m si yon moun konnen m wa chèche konnen si w vle men ayisyen pa chache konn afè moun kounye a epi gen yon bagay e e e Pegi a la minit ke yon moun soti yon nòt m ap pale w pa egzanp de kowalisyon an ki fòme avèk Matyas la kowalisyon an annik fòme mwen menm m pa kwè genyen twa ka moun m egzajere lè m di 3 ka menm, ki li sa ki di an. Yo sèlman wè yon kowalisyon ki fòme avèk 2 moun ki te soutni Moïse Jean Charles epi y al gade anba a kiyès ki siyen, yo di woy yon pakèt moun ki bay Moïse Jean Charles kou nan do. Non, la gen yon lòt pwoblèm. Matyas Pyè te gen yon pozisyon piblik. Matyas Pyè te gen yon pozisyon piblik. fè pozisyon legalman. Wi, egzakteman. Ki te, ke dè moun te estime ke li kite Moyiz Janchal. Wi, wi, wi, wi, byen sur. Gen moun ki di ke menm si Matyas te ka gen rezon, men sajès li te gen dwa deside rete an silans. Le fèt ke li te fè sòti sa a, sòti an te parèt tandansye e le fèt ke li pran direksyon nouvèl estrikti sa a nan konjonkti aktyèl la, donk li vin parèt ansanm. Ok, men m ap di w yon bagay. Se pa pozisyon tout moun, men se pozisyon sèten moun. Men m ap di w tou ke se dwa Matyas, se dwa tout moun ki santi ke yo leze tou, paske premye bagay la kisa li ye? Premye bagay la se ke depi lè anpil nan moun sa yo, se te pa tout, kite sipòte Moïse Jean Charles kòm kandida enben moun sa yo yo pa janm menm premye janvye m pa kwè yo te jwenn yon bonjou koumoye bòn ane nan men prezidan Moïse Jean Charles bon alò ou konnen kouman ayisyen ye ou konnen kouman lè m te ansanm avè w e menm si w ta konsidere ke moun sa yo Yo ta, petèt moun ki fò pèdi eleksyon yon jan mal. Menm si ou ta konsidere, antan ke Moïse Jean Charles, moun ke m konnen mwen menm, ke mwen admire, ke m, jounen jodi an, m te anbake avè l pou m vote, pou m fè moun vote l lan, ou te sipoze kapab rele moun sa yo, Alo, e entèl, Maloud, anfòm? Ok, anfòm.

Petèt, e m byen, pandan m di petèt la, se pa ke m tande tou, ke m tande tou, se, vwala, se menm jan tou, m pa ka, lè m ga, lè m tande nan radyo, e, e, e Ana k ap patas, pataswèl, e Jude, kè m fè mal, m kriye. Èske w konprann? Paske m pa wè de moun ki te ansanm, ke se mari a madanm, ke se zanmi, ke se de bon.

M pa pral di ke ni Moïse te fè Assad ni li pat fè Assad, m pat konnen, m pat konn relasyon yo, m sèlman wè yo ansanm, m pa konnen kisa ki anpeche yo ansanm ou pa, men mwen menm m tap toujou depi m jwenn Assad map di Assad m pa wè poukisa w fè sa gen de bagay ke w di eske se premyèman eske se vre nan ka Assad la gon verite fò n etabli verite an se ke Assad n'a pas été choisi par. Le Sénateur Moïse Jean Charles pou reprezante le parti o zeleksyon senatoryal de lwès. Se le tip de radio Zénith ki a ete chwazi. Men fòk nou konnen ke apati de la te gon malèz ouvè. M dakò.
M dakò se sak fè. Se sak fè pa jodi a l oblije di tou. Se sak fè se pa jodi a l oblije di tou. Antouka sa li menm li konkrè yo. Sa li menm li konkrè ke yo pat chwazi l sa ki kezon gwo pwoblèm ke tout sosyete a tou kou. Sa klè. Men mwen menm, ok men m ap di nou ke se pa tout. Se pa paske 2 moun met ansanm pou mwen paske de tout fason se nan politik Moïse jwenn tout moun sa yo. Yo pa ta ka annik rete Moïse Jean Charles antouka prezidan Moïse Jean Charles li deside bon selon yo menm paske mwen m pa okouran bagay yo tèlman men m tande pou li fè yon pati politik. Lap fè yon pati politik. Menm rele w pa rele m pou di tande non euh alo alo se se sa Leila m di w lan wi li li gen rezon l paske petèt li di moun sa m pap anbake avè l moun sa m pa vle l men gon w pawòl pou w di moun nan gon pawòl pou w di moun nan ou te avè m nan yon kay nou ansanm m dakò ou ka kite avè m m dakò ou pa jwenn yon lòt menm pou w di sa ankò men nòmalman antanke fanm fanm ou antanke manman pita w ok. Li enpòtan pou di m ke bab, ou konn sa k pase chou, m jwenn yon lòt fanm wi. Li ka difisil paske se gason pou m di w sa. Men l ap di w bon Barbara ou konn sa k pase, sa fè yon bon ti tan nou ansanm, gen yon seri de bagay ou pa bagay, ou pa sou lòd, ou pa gen disiplin, bagay sa yo. Yo pap rive pi lwen. Yo pap rive pi lwen. Barbara ki yo? Ou bay yon imaj yon fanm ki ou fè yon apwòch ekilibre ke m apresye, bon m panse se imaj sa w gen to nan sosyete an. Men eske Wi se sa, eske ou pa okouran ke gen de moun ki nan gwoup sa ke w sot site la k ap pran moun pou mennen vè nouvo pouvwa a chache djòb? Men se sa m di w ki pa bon an wi. Se li menm ki pa bon an wi. Ou konsyan de sa? Mwen tande sa e m pa renmen l e l pa fè m byen, li fè w, li fè m, li fè nou tout vin sanble nan menm sak la. Ou konprann? Se sa m di w. Pwoblèm nan kòmanse rezoud wi. Se sa. Politològ, nan ki sa nou ye la? Bon, mwen menm, kesyon sa yo yon ti jan enkyete m anpil. E, bon, sa yo se de ka ki soti o gran piblik. Si yo se yon de lenj sal ki pa lave an fanmi, tout moun vin konnen yo. Men, yo pa le sèl ka ki egziste. Pa egzanp, si w t ap fè yon sòt de radyografi òganizasyon nan peyi Dayiti, e notamman pati politik yo, Roman, Wap fè verite. yo sante yo pa bon ditou e nap pale de pitit Dessalines kòm yon regwoupman men wap jwenn yon dal lòt pati politik tou ki gen menm pwoblèm nan paske m pa kwè gon nan tout sa pati politik de non nou konnen la yo gen pwoblèm epi answit vin gon pwoblèm de konviksyon tou nan kesyon sa yo paske lè w pran mesye ki rele palmantè yo mesye dam palmantè yo bon malerezman m kwè son sèl

Mete yo solidè la a, donk anpil bagay ka fèt. E fanm, menm fanm pa vote.
Nap gen pou n wè sa pi devan. Se sa, fanm pa vote menm fanm. Pou fanm manke vote fanm non. On koze, on Nap vin vote mari maniga. On koze, on pwoblèm de konviksyon tou nan bagay la. Se ke si w al anndan palman an, w ap gade moun ki eli yo. E anpil nan yo se dizidan. Donk, swa moun nan gen tèl pati politik, li kite l al sou lòt, e menm lè li vin eli a, li pa depann de pati politik ankò. Ou konprann? Donk, se yon pa, menm,
e menm OPL tou malad tou. Pase gen yon seri de klas sa ki pa soti nan lari. Pase depi lè eleksyon ki te fèt nan OPL kote Doktè Pyè Sovè Etièn te vin soti kòdonatè a,

Donk pwoblèm nan jan w ap di l la a, se tout tisi sosyal la ki afekte. E li vin afebli tou sa nou rele sektè demokratik la. Paske tout eskandal sa w k ap pete a. Paske nou nan yon peyi kote nou gon demokrasi brankal. Demokrasi a brankal paske jan Baba te di.